regle pa gen anyen kap kanpe nou e wi rezon ki fèm fè video sa m fè live la jodi a se poum ka di nou gen yon pakèt moun ki sou entènèt la kap vann imaj se pa vre sa pa gen oken rapò se se souflantyou yo ye se rale mennen vini yo ye se se mwen se pa mwen yap antre anba zèl ou yap bezwen frekante w apresa pou yo ka di Ou te ceci ou te cela. M pa t bay bò pou sa men de tout fason yo rayi m malgre tou a. Bon, I don't give a fuck because se pa moun nan k kenbe souf mwen moun nan pa kansè. On moun rayi m m pa ka care de sa ou pa kansè. Ou gon maladi incurable kòmsi k pa ban m pwoblèm. Wi. Men kòman bagay la kòmanse. Se yè maten m leve m jwenn on mesaj Milova. Kote ke l di m Valeria, ekskuze m feyton m te fè avè w la pa fè anpil kòb sesi sela, se sa k fè mwen m pa vin di betiz la Milova m twò santi m byen kanpe kòm fanm pou m ta mete m nan yon moun tankou Milova, yon moun sal tankou Milova m di l e m asime l m pa vin di betiz m pa vin li kòmantè pèsòn w wè m pa menm met linèt mwen menm ekleraj mwen byen fò jis pou m pa jwenn posiblite pou m al nan li kòmantè Milova pèmèt li. Li dim konsa, pandan ke li fin dim konsa lap voye kob la, m di ebyen ok merci. M jis dil sa. Lè l fè 6 heures 50 kob yo pral nan 7 heures, m di kilè wap voye pote m nan menm? Milova, dayè w pa zanmi m, m pa ka toutan pou map di w kòkòt cheri, m jis site non, se Milova m konnen w rele. Epi m pa vin la pou m jistifye, men m vini poutèt yon sèl rezon, paske Milova dim konsa ke lap fè m rete. Pandan ke m pat konnen m te gen pwoblèm pèsonèl a Milova, m ka chwazi pa zanmi w. M ka chwazi pa nan grenn avè w si m pa renmen sans ou. Si m wè w gen yon sistèm kokorat, yon sistèm malerèz ki, malerèz pa defo, men lè w mete l ba twòp, li vin parèt konplike. Tout moun gen pwoblèm, tout moun e malerèz. Pa gen moun ki byen pase lòt vre. Paske chak moun gen pwoblèm pa yo. Ou ka gen mwayen ekonomik, ou pa ka manje. Ou, ou, ou, ou, paske gen yon lòt strès, gen yon lòt dominasyon. Se, lavi sa se yon lavi konsa ke l ye. Tout moun gen pwoblèm. Chak moun gen pwoblèm pa yo. Wi. M di, li di m on pa kesyon de afè o on chofè m on bagay Rozi. M di o, ki rapò sa gen avè m pandan ke w di w ap voye kote m? M di ki rapò sa gen avè m? Menm kote a, li kòmanse di m betiz. A, m di konsa w te anvi di m? M di gade machè ti chyèn, pèmèt pa pèmèt ou, ti kochon, mwen menm m pa konn nan mòd bagay sa yo, pa pèmèt ou, jape mèt ou, m panse w, tout d'un coup, Ou kòmanse di m betiz e m vin la pou m fè nou tande kèk mesaj Milova san ke m pa t gen anyen pèsonèl avè l. M ka chwazi pa nan griyen dan avè w, pa nan zanmitay avè w paske ou pa t janm te m pa t janm bezwen yon bagay tankou w kòm zanmi. Dayè m eks m apèk mande moun ki anba live yo ekskiz paske m pral pase kèlke odyo la ki gen petèt gwo mo. M konnen anpil moun pat atann yo ak sa de mwen, m pa vin fèl paske m fèl paske m vle nou konnen nan ki eta Milova kokorat e nenpòt tèt fè mal ke m ta genyen kòm Milova di m li gen sesi li gen sela paske lè w wè yo nan pòtoprens cheri w pa konn a ki nèg ke yap vire mwen menm m pa madan vòlè m pa madan kidnapè sa vle di cheri m pa gen pèsòn mwen menm m pa ka di moun map fè yo rete jan yo vle l la map yap jwenn li avè m konsa m pa ka oze m di yon moun sa paske m konnen menas se bagay ki koute chè. M di l konsa ke lè ap tete pitit, pitit gason m ke m pote di mwa nan vant de ti kaka. Milo pa pa konn pitit mwen. Dayè Milo pa son moun ki ke m tèlman pa renmen, menm jwe l ap jwe a pitit lan m tape pitit lan m fè ti pitit la sot sou li. Tèlman m san m pale avè l. Kontrèman, lè lòt aktris yo vin lakay mwen vin nan tounaj, m kite yo manyen pitit la. Telman l woy woy m pa renmen sans li. M pral fè nou tande li gen mesaj ke l efase. Wè maten an gen moun ki rele m, moun di m pa vin fè bagay la fè zen, Valeria, ou twò klasik, bagay pou sa. M pa pral fè zen a Milova. Dayè Milova pat janm t on zanmi pou mwen. L te envi, li s on soumoun, li te bezwen antre nan kòlèt mwen, lè m gade m wè l anvayi m twòp, m ba l limit li. M pral fè nou tande kèk odyo, gen bagay ke l gentan kouri efase, men Milova se pa moun ke li ye. Se moun ki pa konn Milova ki pou antre anba Milova. Mwen menm m s on moun ki konn li byen antre lè liy. M pral fè n tande premye mesaj sa. Milova tèlman di m betiz. M di konsa, O, ou te gen pwoblèm pèsonèl avè m? M di, Ma chère, sa w gen avè m nan fò l rezoud. E sesi, m pran nou menm entènot yo kòm temwen, nenpòt tèt fè mal pitit mwen genyen la, jiskaske fen ane a rive. E nenpòt bagay pitit mwen ta genyen, m ta konnen se Milova k fè l. M ap annik pran pitit lan, mwen menm m pa gen chimè, m pa gen moun dèyè m, m pa gen moun pou m fè pou m di Milova ret nan wòl li. M ap annik pran pitit mwen an, m al lage l devan pòt li, e m ap jwenn kay li, pou l ka remèt mwen pitit mwen. E m p ap pran pitit avèk tèt fè mal ni kèk bagay. E nenpòt sa k rive m nan Pòtoprens, e pou Milova jwenn kichòy pou l di m, paske Milova twò kokorat. Paske yon moun ki pa gen avè w, ou pa ka, paske moun nan jis di w konsa, ki rapò yon bagay gen avè l, w ap vin rakonte l yon istwa pandan ke w di w ap voye kote l. Moun nan pa gen okenn diskisyon avè w, ou pa ka annik rete pou se betiz w ap di moun nan. Sa n se fè pa. A mwens ke w te gen yon pwoblèm pèsonèl a moun nan, ke moun nan pa t konnen. M pa janm pale avè w, m pa janm nan griyen avè w, ou pa janm konn biznis mwen, w ap di konsa w konn vi m. Si w konn vi m, mete l deyò. Avantaj m genyen cheri, m konnen m sèf nan vil la. Tout moun pran gason. Paske mwen menm, m se etero, m feel good lè m a gason. M pa, m pa vyèj, dayè tout moun konnen m gen pitit. Manman m konnen m ban yon timoun piti. Manman m konnen ke se granmoun ki nonm. Sa vle di tout moun gen trip yo pa, fason pa yo. Tout moun trip nan sans pa yo. Sa vle di, mwen menm mwen konnen m clean nan vil la. Pa gen moun ki ka di fanm sa k rele Darcene Roger a te nan krèy, li te nan sesi, li te sela. Pa gen yon nèg ki ka di konsa w te kouche avè m ou te peye m. M te fè pyès avè w. Bon, w wè, si yon moun ou ta di sa pou ou t ap peye m pou de bon. Milo p ap di malfektè pandan ke l ap di konsa ke se mwen menm ki pou sesi, ki pou sela. L ap vin di m konsa, o, l ap fè m rete. Milova! M konnen live sa privan nan menw wè lavi Roger Dawson lavi Christ nan menw cheri wè nenpòt sa pitit mwen an genyen m paka konprann kisal gen ki pwoblèm li gen paske se ou kap mache ka ougan maten midi swa pou ka met bagay sou ou pou ka fè it mwen menm m pap chache it m pap chache atansyon m son moun depim timoun mwen menm moun toujou ap mache dèyèm moun toujou vle zanmim moun m te toujou gon vi sipèsta depim timoun mwen menm malgre ou wèm son moun ki pap travay ki pap fon bagay sou entènèt la serye vrèman wap swiv fò ta byen wè byen gen moun ki trè tolere tanperaman m sa vle di mwen menm rezon k fèm pran bagay la m mete l sou fe m mete l sou entènèt la se paske pou lè yon bagay rive pitit mwen an lè kounya mwen menm m pral kote m prale avè w la m pa bezwen konn kote l ye jiskaprezan m pa konn kote l ye paske mwen menm m pa gen moun dèyè m se ou kap menase lavi m avèk lavi pitit mwen m pa gen moun dèyè m jiskaprezan Se ou menm mwen vin bay tout moun rezo sosyo yo kòman bagay la ye. Men sèl sa nou te tande m di an la, se li m di Milova, ki rapò ke mwen gen avè w, mwen gen a sa w di m nan, pandan ke se ou ki ekri m de trè to pou di m w ap voye kòb ban mwen, ki kòb? M pral pran m moutre nou mezanmi maten an, m pa menm soti kot Viktò, Viktò pote, dayè s on moun ki pa respekte pèsòn moun li ye, s on moun ki gen fyèl kochon k pwet bò kot Milova, se s on malpwòpte li ye, s on kochon ke li ye, tèlman l pa respekte moun. M pral moutre nou de biyè 50 dola gadel li 3 heures la de biyè 50 dola la men la cheri m pranl paske rad sou mwen wè djin sou mwen an sèlman se 50 dola 55 dola ameriken ke yo vann sa vle di lè ou wè yon rad sou mwen l pa topolino cheri m pral pran de biyè 50 dola a moutre w sa vle di pitit mwen ap bwè 3 4 pe dja chou pa jou plis lap manje tan dotre trik sa vle di 50 dola ameriken sa epa li k pral touye vè nan vant pitit mwen m pral pranl pou m moutre w pou pèmèt Ekskize m. Meni Milova, Ekskize m, de biyè senkant dola sa yo, on pitit ki sot fete avan yè la. Men m depanse lajan m fè fèt mwen. E fèt pitit mwen ak fèt mwen moun pa janm konnen. Menm foto pitit mwen m pa poste. Sa m te fè avan yè a la pa t 100 dola ameriken non. Tande! M tou M konnen w ap gad live la. Sa m te fè la a, kokorat, se pa t 100 dola ameriken. Men gad lè l ye, sa vle di se pa 100 dola ameriken sa ke m te redi venn bounda m, m te aprann te kou yo pou m te jwe, pou m te kolabore avan paske m se yon moun kòman mwen menm ki san konplèks. Se bagay nan san konplèks manman m toujou ap pale m pou sa ki fè m toujou tonbe anba kokorat. Paske m san konplèks. Si m te pretansyez vrèman, m te yon moun ki te konplekse, yon bagay tankou m pa t ap an afe avè w. Dayè se ou k te antre nan kòlèt mwen, m pa t bo bò e m pral pase odyo yo la, m pral moutre tout, m pral moutre popilasyon, pèp lan, tout bagay ou di m yo. Wi, m pa t konnen m te gen anyen pèsonèl avè w, epi pou w ap vin pale. Men, men grenn san, men de biyè senkann dola yo. Men lè l ye la. Pitit m an su m al gentan manje, pa vre? Admet, kòm ou di m konsa pou m al lave kò m, men frijidè m la plen ovil k ap glase. Mande w ki non yon bon yon bon jenyiko nan vil la w pa konnen. Ou gen lè panse se mete grèf, achte topolino ki fè yon fanm fanm? Cheri tu te trompes cocotte. Laisse te dire, cheri se pa mete topolino, mete grèf ki fè yon fanm fanm. Yon fanm ou sipoze gen yon, ou sipoze yon package. E sesi m wè, pou jan w egoyis, pou jan w maledva bouch ou, mwen menm, m pa moun ki gen move kè menm jan avè w, m ka petèt ap tann sa w pral fè m nan. Men gen moun w ap ranse avè yo k ap fòpeye bouch ou. Ou tonbe anba bon moun. Ou tonbe anba bon moun. M pral fè nou tande tout koze Milova di m poutèt m jis mande l pou ki rapò. E li gen yon pakèt mesaj ke l siprime, ke m pa t gentan anrejistre. Maten an gen moun ki rele m k ap di m pa okipe bagay li. E m ap fè w tande. Nan ki nivo grapyay? Lè w fè yon moun kado yon bagay, w ap mete l sou rezo sosyo, w ap vin di konsa, ou Ayisyen tèlman sesi. On malerèz ou ye cheri. Lè w fè yon moun kado demi men grèf. M fè, Sa sa fè? Poukisa w ap mache di ou bay sesi ou sela? Tout moun pran w pou grapyay wi. Tout moun ki konnen w. Se moun ki pa konnen w cheri k pran w pou moun. Men ni mezanmi.

M gen 2 mesaj ke mwen gen se mesaj ke yo ye m vle nou wè byen ooh ekleraj la twòp gen se mesaj ke yo ye gen se mesaj ke yo ye m pa ka transfere yo gen wè gen voice ke li siprime mezanmi m pa konn si nap wè byen wè voice sa yo tout sa yo li siprime yo se videyo konnen se iphone lè w fè videyo ekran son yo pa sòti. M kòm mwen gen moun m gen moun sou Instagram mwen m paka poste jan de mesaj sa yo e m gen de twa voice map mande nou ekskiz m pral fon ti poz video live la osito ke mwen fin transfere mesaj yo la map fè n tande Meyni cheri pou 100 dola ameriken m pa moun ki fè bèche lè nap viv nan yon peyi de merd m paka rale bagay nou pou ou Men cheri wè nan moman sa la a, nou gen pwoblèm wi, pwoblèm nan pa 100 dola ameriken. Pandan ke wap panse pou w ta gen machin nou menm nap chanje machin. Tande cheri. E gade lè l ye la, se sur ke pitit mwen an bè nan vant li gentan mouri. Ekz, map mande nou tout moun yo ekskiz pou m ka transfere kelke mesaj ke m te bliye, kelke voice ke m te gentan transfere pou m fè nou tande yo. M pa konn pou ki rezon. pèsonèl ke w te gen pwoblèm avè m, e sa k fè mwen menm, m pa sou moun, m se yon moun ki trè mefyant, ou pa t ap jwenn mwen pou pwazonnen m. Dayè tou m pa moun ki renmen manje nan men moun. M pa vin fè zen, men m vin pale sou entènèt la pou m di byen. Mwen menm m pa gen chimè, m pa gen mari m ki vòlè, m pa gen mari m ki kidnapè. Jan w konn, jan w se, jan w te di an, se pyès m ap fè yon gason, m pa moun ki ka bat bouda m. Lavi pitit mwen nan men w, kòm ou konn kay mwen. Ou konn nan ki zòn pitit mwen lekòl? Lavi pitit mwen nan men w. Lavi m nan men w. Sèl sa m konnen, Milova, sèl sa m ap di w, ou s on vye ti kras, ou pa ka fè lajè. Sèl pawòl ke m ap di w, chouchou. Ou twò ti kras pou w fè lajè. Kòm se ou ki gran panpan w ap fè m rete, m pran entènèt pou ou menm.

Feyton an pa bay kob ditou ditou e pa mache gade denye fen feyton an pou wè li pa li pa bay kob epizod yo pa menm bay 50 30 40 dola menm ok se 7 dola 8 dola yap bay so map peye misye pale sa ansanm avèm. Pou ki kob?
Depi dat m fè feuilleton sa si se li ki tap banm manje ki tap tuye vè nan vant pitit mwen ki tap peye lekol pitit mwen se sur ke pitit mwen tap mouri. E m gen plizyè lòt voice m pral denigre w kote ke w ap chache konvèsasyon avè m lè m poste w ap ekri m men mesaj yo la paske mwen menm men 2 telefòn ke m genyen men mesaj yo la kote w ap chache konvèsasyon w ap chache relasyon mwen menm mwen pa chwazi zanmi w konn poukisa paske m pè moun kochon menm yon nèg m genyen depi w fè maledve avè m m kite w pito yon nèg ou bat mwen depi m timoun manman m di m konsa pito w bat mwen ke w di m yon bagay deplase paske m pè moun maledve e m te gentan wè w twò woywoy. Em te gentan wè w twò wo e m pap vin di betiz avè w cheri nan men sèl sa map di moun ki pa konnen w mezanmi e pa ke se wont pou sinema ayisyèn nan e ke me anpil moun ki nan sinema se kokorat ke yo ye m pa di tout non m pa jeneralize ka Gen moun ou pa ka deal avèl. E mwen menm m son moun ki rezève. E map tou di w sa la nan live la Milova. Ki fè moun pa janm konn papa pitit mwen, moun pa janm konn nèg mwen, paske gon bagay ki rele entimite, gon bagay ki rele vi prive, m pa melanje l. M pa ka wè m gen 2 3 grenn followers sou Instagram pou m panse m son atis. M pa yon atis, m pa chante, m pa jwe fim vire tounen. M pa p penn tablo, m pa gen okenn bagay ki gen avèk ar ke m ap regle, ke fè ti foto poste, e m kontante m avè l, m kontante m a sa ke m genyen. Dayè m pa fanm ki eklere, se abitan m ye, se mayi m manje, se pitimi m manje, se ble m manje. M pa janm fè foli. E m ap fè tande plizyè voice ou, e m pral transfere kèlke voice talè. Ou konn ap menni, wè w ap di m, Valeria m pa yon kokorat non, lè w ap esplike m de seri de bagay ki gen rapò avè w, m chwazi pa menm tande w menm. Ou konn poukisa m chwazi pa tande w? Paske ou pa enpòtan pou mwen, ou se yon vye ti kras, ou pa bezwen m ka fè lajè nan lavi m. Sa l gen la? Sa l gen la?
M konnen di pou sa e 20 dola yo konn vann. Menm yon grèf, yo di w 25 dola pou li w ap plenyen, w ap vin ban m eksplikasyon. Paske se sa m te di w, m pa konn nan pale anpil a moun non. Yon moun e si w vle, sa k fè m pa ofri moun. Ou sonje sa m te di w? M on m fè piblisite m on moun ou on entèrese w vini. M pa mande w pou w achte. M pa konn nan pale anpil a moun. Ou bliye tout sa yo? Se ou k toujou bezw. Ekòk mwen m bezwen de Riker.
Ekòk, ou tande mesaj ou? Sot nan tounaj mwen fis m e mwen fis e mwen leve byen ta. M vin a nenpòt sizèr edmi yo kòkòt. Ou konnen e Bèlvil m rete tounen. M pa vin chache view ou tande Bèlvil rete. Fuck the fuck de Bèlvil cheri. Ou fèk ou fèk podyab rete nan zòn li gen nan. Dayè Bèvil son kote yo kidnape moun anpil. Li pa pi bon kote konsa. Li bon kote an nan non. Kòm m pap ka moun yo pap ka li tout mesaj ou yo. Men kote w konn ap fè videyo m pou w ap di m bèl epi tou w ap di m mèt Radtop Molino. Men videyo w ap fè lè m ap jwe pou ou. Lè m e onè ke m te fè w. Ou konn sa k fè m te fè w onè? Paske m son jèn fi ki konprann moun. E wè mwen menm, jou m gen kòb ki rele kòb, jou de twa san dola ameriken pa p yon pwoblèm, pa p mezi m, lè m fè yon moun kado de twa san dola ameriken, wè lè m pral fè zèv, oh my God! Etèn li pou mwen! Etèn Inverter a Christopher, silvouplè! Ekskize m wi, Inverter discharge, pa gen kouran. Wi. Etèn li pou mwen tanpri! Etèn li pou mwen! Ale tèt inivètu a. Wi, m pap k rete twòp nan live la non. Wi, antanke yon jèn fi, e mwen son moun ki konprann moun, ki toujou bezwen kolabore a moun. Nan nenpòt sa ke moun nan ap fè, depi se kontribisyon pa m ki ka fè sa mache, m prè pou m fè l. E manman m toujou di m sa, tout moun nan antouraj mwen toujou di m konsa ke, sispann Ap ede moun. Sispann ap fè sesi ap fè sela. Kòm ou di m son bouzen. M son sesi m se sela. Men gade m byen. Antoulèka sèl sa m ap di w m son bèl bouzen m son bouzen pwòp on bouzen k santi bon on bouzen k pap janm nan kad on bouzen ke yo fè depozit serye sou koko l. Mezanmi ekskize m wi se pa la m ta rive non. Men m ap di w sa Milova. M son bouzen ke yo fè bon depozit sou dèyè m. E pa de pozit. 100 dola pa ka fèm rayi moun. Chak moun gen fason pa yo nan lavi. Aprann sa tande. Gen moun ki jis ta sou moun. Men ki konprann moun. Wè 100 dola ameriken w lan. Li pa kòb. M ka pa genyen l pou m fè yon moun kado. Men l pa fèm pantan. M vle w konn sa. E wè si m pa tap viv nan yon peyi de merd. M tap moutre w sa k rele yon jèn fanm gen bagay nan men yo. Pandan m kanpe la. San dyòlè. Tande, pandan w ap panse pou w ta demenaje, mwen menm, m ap panse pou m ta gen kay. Pandan w ap panse pou w ta gen machin, m gen tan ap chanje machin. Se sèl sa m vle w konnen a 23 zan m nan, tande. Antouka, se te yon reyèl plezi. Se te tout sa. Sèl sa m ap di, bon, m ka fè tande kèlke mesaj de plis. Milova, m pa grangou.

Bon Dieu, mwen konn si ou twouve ke
um, paske mwen di ou m te voye demand ba ou, ou pa asepte l epi lè ou fin asepte l m di ou mèsi. Bon m di ou, bon m di ou Valeria, m se yon moun ki trè janti, trè renmen moun, trè renmen ri.
Men gen menm moman ke yon moun ou panse kòmsi ou ka pran m pou egare oswa. Ou ka dim sa w vle, w ka chavire m, w ap wè m se moun ki pi kochon, ki pi maledve a. But sa ka rive m pa nan se w, w pa yon bon zanmi pou mwen, w pa yon best friend pou mwen. But sa ka rive m just renmen fason w, m renmen w, just m pa vle di kòm si tout tan nou yon pakèt trèt, youn pa vle wè lòt, youn ap fè moun rayi lòt, youn ap fè sesi, youn ap fè sela.

M pa ka fè moun rete. Sèl sa m konnen m ap pran de jenou m dè pou ou. Pitit mwen ou gon pwoblèm, li gon tèt fè mal nenpòt sa k rive m nan Pòtoprens, w ap sale m pou w manje m. Kòm ou di w ap fè m rete m pa konnen m dega avè w. M jis mande w ki rapò sa w di m de Rosia gen avè m. W ap met jenou m tè pou ou. Nenpòt sa k rive pitit mwen an, w ap de, m ap pote l ba ou pou sale l pou manje l. Nenpòt tèt fè mal ke m genyen, pou moun lakay mwen al depoze kadav la devan ou pou w manje l. Paske se ou k konn fè zen, wè lè w te konn ap sipliye pale avè m, m te konn di w poukisa tout sa, ou funny wi, mezanmi l ka pa ka parèt. Wè, men mesaj yo, kote ke m ap di, poukisa tout sa yo, ou funny. M pa pral nan poste yo sou Instagram non paske live sa m ap fin fè a depi m fin fè l mwen fini, so it's ok. Men sèl sa, Mouvman kokorat ou a pa fè la Valeria. Dakò? E sesi, san dolo ou voye ban mwen kou l jou an, ou vin fè leve m nan dòmi an, byen bonè a. Dayè ou, men, Victor ka di w sa men m pa t parèt. Se sèvant mwen ki t al pran l. Se moun ki travay pou mwen an ki tèlman, ki di m men apre l o, m di kiyès cheri, nenpòt moun ki vini an pale avè l. M pa moun ki konn denigre moun, m pa moun ki konn met sekrè zanmi nan lari, but ou pa t on zanmi pou mwen, m twouve w trè deplase pou w ap vin di pitit mwen ti tenten, ti kaka. E pitit mwen fè? Tande, se pitit ke m konn fè. M pa konn jete pitit. Se sa k fè m toujou make sure ke m kontwole tèt mwen pou m pa ansent. Se pitit mwen fè mwen menm. Tout moun wè m fè pitit. Respekte manman pitit tande. Paske wè lèm pase bon tou rego, yo pa relem. M pa tande nyè nyè nyè nyè. Lèm pase bon tou rego, m jis pase dwat. Paske kolim nan, ti tenten san savon m nan, men fèk sot frape pòt la la. Poul vin dim manman kès ki se pase isi. Tande. Se pitit kem konn fè. Son manman pitit kem ye, m respekte pitit mwen. M renmen pitit mwen, pa melanje a pitit mwen cheri, sèl sa kem ka diw kòm konsèy kem ka ba ou. Paske m ka fè w sale m pou manje bby byen. E map tou diw sa, abitan pa ou bezwen remoute nivo a, abitan pa veu dir malfektè. Lafrik ginen pa veu di malfektè. Se jus yon enèji ou gen an plus. Enèji pam nan pat mache a paw la, paske nivo paw la ba. E wè, si m ta pran fè tande mesaj, kòm m gen moun ke m respekte, e m son moun lè moun pale m mwen tande, m pa vin di, m pa vin fè w tande tout mesaj ou yo. Gen mesaj ki la pou m ta transfere ke m bliye transfere, kòm e pifò mesaj vokal yo te deplase, yo te retire yo. M pa pral poste mesaj, mesaj ou te ekri m yo, m pa pral poste yo paske m pa pral met jan de bagay sa yo sou paj Instagram mwen. Epi ou tèlman renmen zen, ou tèlman son moun ki lang long, maten an, moun ou te di konsa ke map fè maji poum pranl nan men maril la, moun nan, mari a relem, mari a dim ki bagay sa, l pa konn bagay sa yo, madanm li pat janm te pale bagay konsa avèl. Wè w jan tripotay, wè w jan w son moun ki rat mòde souf l ou ka fè moun touye moun, moun rayi moun pou granmesi. Kounya la menm, lè w te konn ap pale konsa w ta pral fèm rayi tifi a? Jouda! Egoyis! Tande, grenn sa m konnen, lè w te konn ap ranje kòb ou vin pou w vin rablabla, ke w fè tout screenshot konvèsasyon mwen menm avè w. Wi m te di w koze. Ou di m yon bagay, m reponn ou. Kòm ou efase yo, ok. M te ekri w, m di w pa pèmèt ou. M di w betiz. Of course. Men lè w vin rive m wap menase pitit mwen an, pandan se tan ou son ou tèlman kokorat, wap poste sou tout rezo sosyo, o w konn sesi pou moun, ou konn sela pou moun. E Bondye w ye? Lè w fè yon moun kado yon dimil goud, yon senkmil goud, sa pa sa pa sa pa sa pap kenbe souf li non. Si lap mouri lap stil mouri. E Bondye w ye? Si w te Bondye menm, wap di w pap fè pou moun, sa w ye? Si w te Bondye menm. Hee! Si w te Bondye, menm ou menm ou pa tap egziste non, paske ou son bagay yo tap elimine w deja. Antoulèka cheri se ou k gen bagay nan men w se ou kò w plen men w map tann sa w vin fè ak pitit mwen an mwen menm cheri son ti kras mwen ye m pap ka fè lajè kòm ou menm ou son gran zouzoun ki ka fè lajè map tann ou cheri sèl sa m tou di l la nan live la chouchou pitit mwen an gon tèt fè mal m pa jwenn remèd bou l m ba l tout remèd m ba li li pa mache avan li k vin pran l m lage l devan l. Kòm ou son limenna ou son gran kreyè ou ka menase lavi moun but good luck chérie moi menm je peux pas faire ça parce que m pa renmen anmèrdement m paka fèl paske m pa gen mari m vòlè m pa gen mari m kidnapè sa vle di m paka fè tire moun m paka fè anyen dèyè moun mwen menm malerèz pa brital e m toujou di sa abitan m ye antouka chouchou mwen menm m konnen m pat janm dezanmou ke tout konvèzasyon mwen avèw ou pran yo ou poste yo paske pou defann tèt ou. Si mantò mwen konn si mantò. Paske mwen menm m pat zanmi w, lè w te konn re vin vin pale, vin radada devan m nan m te tou konn ba w arè. M te tou konn montre w ke mwen menm avè w pap janm ka patnè. Fò wè menm menm demand damou w m pa aksepte. Menm bèl ou di m bèl yon bagay ke m poste m pè reponn. Wè Gad janm te konn pale avè w. Ou te toujou bezwen zanmi m bezwen vin di la avan m bezwen vin wè w. Se ou k te fè m wè men ki men ki non te sou ki non voye envitasyon ban mwen. M te wè foto a m te wè se ou. Se reponn ke m pa tap reponn. Tande. Banm gade pou m wè.
Se kesyon sak te rantre non m toujou ap gade tout afem lè m poste non mwen menm m pat apa m soti m pa nan zen m pa nan tripotay m sel tenten fedna te fèm ap vin pale komsi mwen te bloke pwojè m di pa fè bagay konsa.

Li pa gen oken rapò paske ou pat gen randevou avèm atravè de Rosie. Moun sòt ke w ye cheri. Ou ta sipoze dim konsa, bon Valeria tèl bagay tèl bagay. M te ka toujou pa zanmi w, men m pale avè w. Valè moun m pa zanmi yo m pale avè yo. Valè moun m pa zanmi yo lè m wè yo m salye yo. Son moun konsa ke m ye. M mèt pa zanmi w depi w de, m ka toujou salye w, m ka toujou di hi. Men lè w vin ranje kò pou w denigre m, sou kont de mwen cheri. Tu me.

Dayè, san dyòlè, m gen twòp kote lakay mwen pou m grate dèyè m. M pa bezwen al grate kay pèsòn. Bonye fè wè nan kalte kay m rete. Sa vle di, m dwòl. Si pa dwòl, m dwe te ka vanyen m pa konn sa non Milofa. Men, m gentan wè je ke m nan ye a la pa la m. Paske m se yon moun ki pa nan langiè pou lè m dedouble. Paske lè m dedouble, m garanti nou gon pakèt moun mwen lòd yo twò kout pou mwen. Sa vle di, cheri. Mwen menm, m di l la, piblikman, Lavi m, lavi pitit mwen, nan men w. Kòm ou di w fè m rete, m pa t konnen m gen yon afè avè w cheri. Antouka, mèsi. Se te yon reyèl plezi e m ap di 517 moun yo, m pa p di 517 moun ki te ap gad, ki te anba live yo, mèsi. Ekskize m, se pa ke mwen renmen zen m oubyen m kokorat nan nivo sa. Se paske fi an tèlman ap menase m ap di koze sou pitit mwen, mwen meyè solisyon an se tou di l piblikman. Dayè se rezon sa yo ki fè m pa t jwe. Paske m toujou wè twòp zen, m pa vle nan zen. Fi an te gen pou l te di m, o l pa vle wè m. Men cheri ou pa t vle wè m. Sa pa t retire anyen sou mwen, m stil an sante, Bondye fè m gras chouchou, m respire, pitit mwen respire. Sa vle di lè w ap di m ou pa t vle wè m nan ki pa deranje m ditou kòkòt. Se ou, moun ki pa konnen ka panse ke se kòm si desè de Raymond Cantor k ap kraze sinema, men se ou k son kokorat. Se ou! Depi lè m te toujou konn wè pye w sal, rad ou toujou sal, rad ou pa janm byen ranje sou w tankou manfou blan, m te gentan ka detèmine ki tip de moun ke w ye, paske sa se vwa cheri. Ou pa bezwen met linèt la pou m te wè ke w son moun woywoy, ke w son moun stupid ke w ye. Ou dim mwen diw. Kòm ou efase mesaj, ou gen enpe mesaj se nan telefòn nan yo, tout sak te ekri ou efase pi fò, antouka cheri, lavim lavi pitit mwen nan menw, m pa vin la poum menase paske mwen menm m paka menase m pa gen bwa dèyè bannann mwen. Antoulèka, raplew byen, se ou ki te bezwen rantre nan kòlèt mwen. M gen dwa poum pa akseptew rantre sim pa renmen sans ou. Omwen m gen libète sa. M pa oblije zanmi w si m pa t swete zanmi w. Dayè m pa moun ki renmen zanmi. M renmen m renmen solitid. M renmen lè m chita lakay mwen, pitit m ap bwè jiskaske m sou m moute kabann mwen m kouche. Nèg mwen vini, si se sa k pou fèt la nou fè l. Se konsa ke m viv. M pa m pa chache view, m pa bezwen artist. Dayè si m te bezwen atis, valè Roon k ap envite m nan pwojè, m ta kouri di ok ok.